mond, spesyalman les Haïtiens. E jounen jodi a nou pral pale de yon sijè ki trè enpòtan, ki se youn nan, ki fè pati de youn nan dwa fondamantò yo ki se edikasyon. Pou yo kraze lekòl kot silabè Ayisyen, kot sivik e moral. E nou konnen nan dwa fondamantò yo,

edikasyon an li pa priyorize, edikasyon an pa fèt jan li dwe fèt. Epi nou menm ki se konsiltan an dwa, nou menm ki se ki se limyè pou sosyete a nan s ki a trè domèn jiridik, nou vin di nou vin di w ki sa edikasyon an ye, kisa nou konprann de edikasyon an, ebyen nou prale. Premye kesyon n ap poze, nou kapab di kisa edikasyon an ye? E se kwa ledikasyon? E nou kapab di edikasyon se yon konsèp paske anpil moun defini l jan pa yo. Men nou menm nou prale pran yon referans ki se Nelson Lili Lala Di Robert Mandela. Nou pral. Jan nou di a, edikasyon an se yon konsèp li ye e tout moun defini l, gen anpil moun ki defini l jan pa yo. E nou menm nou prale pwize de yon grantòm ki se Mandela, ke yo sirnome se Nelson Lili Lala Robert Di Mandela, ki se ansyen prezidan.

Edikasyon osi, se zam ki plis enpòtan an ke nou kapab itilize lè Ayisyen pou n sove Ayiti. Paske nou konnen ke konstitisyon nou an li klè, li pale de sa nan atik 32 a, kote ke li di ke se leta ki responsab edikasyon tout Ayisyen avèk ansènyeman tout Ayisyen. Se atik 32 a ki di sa.

E sa a yo kòm sosyete. Oubyen sa a kòm sosyete. Paske, an nou, an jan, jan n di l la, si edikasyon an se li ki prive, men lè ou pale de edikasyon, nou kapab di li fèt avèk yon, yon, yon, yon, yon staf de moun ke premyeman yo rele l staf direktwa oubyen ladireksyon de yon lekòl e dezyèmman yo fè l avèk sa yo rele pwofesè e twazyèmman yo fè l an gwoup de moun ki rele elèv e direksyon li menm kisa li la pou li fè li la pou li dirije e dirije se prevwa li la pou l administre administre dan le bon sans li la pou mete lè pwen sou lè i e jounen jodi a nou kapab konstate. gen yon lòt gwoup de moun ki fè pati de edikasyon an Ayiti, yo rele gwoup de moun sa yo paran. E paran an, li la pou l pran responsablite timoun yo. E jounen jodi a, kiyès ki gen tò? Tout moun gen tò wi.
Tout moun gen tò. Nou tout lè tonton.
Premye gwoup de moun nan, premye kategori de moun nan, yo rele paran yo, nou kapab di, yo gen tò. Yo di, yo demisyone. Jounen jodi a, ou pa wè pran, ou pa wè paran pran responsablite l antanke paran. Paran an pap voye zye sou timoun nan, lè l pral lekòl ankò. Paran an pap leve pou l benyen timoun nan. Poul fèl bwose danl poul preparel. Paran pap leve timoun nan nan yon lè poul fèl etidye. Paran pap voye zye timoun sou sou inifòm timoun nan. Paran yo demisyone. Paran yo pa pran responsablite yo. E se sa k fè, jounen jodi a, elèv la konnen ke li pa gen moun k ap voye zye sou li, ebyen lè l al lekòl, li oblije ap bay pwoblèm. Li oblije ap bay direksyon pwoblèm. E, dezyèm gwoup de moun ki responsab redikasyon an, ann Ayiti, se direksyon lekòl la. e direksyon lekòl la, li dwe voye zye sou pwofesè yo k ap ansenye timoun yo, k ap ba yo fòmasyon. E gwo bout tonton moun nan ki responsab edikasyon ann Ayiti a, li rele Leta. E nou defini Leta deja, Boris, ya. Nou di Leta gen yon tripl dimansyon. Premyè, premyè dimansyon Leta genyen an, li gen yon dimansyon sosyoloji. Sosyoloji se yon gwoup de moun ki nan sosyete, nan yon tèritwa byen detèmine, epi ki dwe òganize. Se dezyèm dimansyon de Leta, òganizasyonèl. E twazyèm dimansyon de Leta a se jiridik. Pou Leta kapab òganize, fòk li gen dè prensip. Brèf, ann kontinye. Kounye a nou di Leta dwe, se gwo bout tonton moun nan. Se gwo bout tonton responsab, se gwo bout tonton moun ki responsab edikasyon ann Ayiti. E nou konnen nou gen yon Leta ki merite al nan Leta. E nou konnen. yon leta ki fè yon bidjè pou edikasyon a 5 pousan. E se sof Ayiti w ap jwenn sa. Jounen jodi a, nou pale de direksyon, nou pale de pwofesè, nou pale de elèv, e nou pral pote yon ti presizyon. Leta, ki sa w di nan sa? Ki sa w di nan. dosye pwofesè yo. Si manman an li la pou l voye zye sou timoun yo, ou menm Leta ou la pou w voye zye sou pwofesè yo. E pwofesè yo merite yon tretman swa swanye. Paske edikasyon an. Se li menm ki primòdyal nan yon sosyete. E nenpòt moun, gen yon otè ki di l, si ou vle kraze yon peyi, ou pa bezwen fè lagè ansanm avèk li. Il suffit de kraze edikasyon l lan. Jounen jodi a, se sa y ap fè nou. Yo kraze sistèm edikasyon nou an. sistèm edikatif ayisyen an, ebyen la n ap jwenn yon edikasyon rabòdatize paske Leta pa pran sa an chaj. An n pran yon ti anekdòt, Leta, Leta ou menm k ap fè sa yo rele. Ou menm sa fè, kap fè sa yo rele egzamen leta. Nou konnen jodi a se nevyèm e ns 4 oubyen filo ki an egzèg, ki an priyorite. Leta, lè w pran pwofesè, ou voye l al siveye yon egzamen pou ou, pa egzanp yon egzamen ns 4 kap dire 4 jou. Epi ou pa mete pyès anyen oubyen pyès akonpanyeman oubyen ou pa bay pyès pwofesè, pyès direktè oubyen pyès responsab de sant yon akonpanyeman ki swanye. Sa w vle fè Leta? Leta, lè w ap bay yon salè, avèk yon siveyan ki pa plis ke 1500 dola, an mete l a la rigè 2000 dola. Kisa w voye siveyan an fè? Kisa w voye siveyan an fè leta? Kisa ou di pou l fè avèk timoun sa yo? Leta, salè sa a w ap bay siveyan an, li konn fè 2 a 3 mwa l pa janm kapab vini. Kisa w di siveyan an fè? Pandansetan, siveyan gen kat jou pou l al siveye. E kat jou, ann di, salè minimòm nan, jan nou mete l la, salè mizerab la, mil goud. Leta, lè yon pwofesè al siveye yon egzamen pou ou, si n ta di l mil goud pa jou kòm salè minimòm, Se 800 dola l vini wi pou 4 jou a. Leta, yon plat manje oubyen yon pla cho e 500 goud li vann wi. Yon bwason gazeuz se 150 goud wi, 30 dola l vann wi leta. Cela veut dire pou manje pwofesè a sèlman pou yon pou yon repa li koute l 130 dola sèlman. Ann pran. sa ou rele deplasman an. Si l ap deplase, si l ap soti lwen pou l ap peye moto, pou l ap peye machin. Sela vle di ke si n ta pran nòmalman yon salè minimòm se mil goud p ap ase. E gen yon lòt fenomèn k ap devlope nan siveyans lan, ke nou tout, tout moun konnen, yo pran pòz yo inyore l. Elèv k ap vin ofri siveyan an senmil, dimil, jiska kenzmil goud la. Pandansetan ou menm w ap peye l mil, mil senksan, alarigè demil dola. E li jwenn yon elèv k ap peye l twamil dola pou yon jounen. Sa w di pou l fè? Leta. Sa w di l pou l fè, Leta? Lòske li vini nan yon sant degzamen kote ke li pa t menm gen aksè pou l pran yon ti dejene lakay li, epi yon moun oubyen yon bachelye pral ofri l 500 dola pou l kapab pran yon ti goute oubyen pou l kapab kite l pran yon ti boule Sa di pou l fè? Si ou vle kraze peyi a, kraze edikasyon l. E elèv sa, li pa pral bon anyen pi devan. Paske li konnen l ap fè tout ane a, l pa bezwen etidye, l pa bezwen travay, men l konnen l ap ofri yon siveyan mil, mil senksan, demil dola. E pafwa, siveyan an pa ka fè rezistans. Paske sa w pral ba li a, w ap ba li nan 2 a 3 mwa. E gen lè menm kòb li pa genyen pou l peye machin, epi yon siveyan, epi yon elèv, dirèj, yon bachelye ofri l 500 mil dola. Leta, èske w konprann nan ki sitiyasyon ke nou kritik? Menm lè n ap fè rezistans, dèfwa men n pa ka kenbe. Ou menm leta ki avan ou peye moun ki nome yo, ki gen chè leta yo, wap fè 6 a 7 mwa. Kisa w di pwofesè a pou l fè? E lè nap pale, nou pale de dimansyone leta. E ou menm direktè lekòl, ou menm staff direksyon. Ou menm ki pa ki pa an mezi defwa pou peye pwofesè yo a lè, ki sa w di yo pou yo fè? Tout moun gen tò. Nou tout kontribiye nan kraze peyi a soti nan leta jisko minorite 18 la. Pi gran pwen se w pa lakoz, ou menm direktè, ou menm pwofesè ke yo peye w, ou gen chè leta nan men w, pou vin fè kou a, ou pa vini. Ou responsab de sitiyasyon peyi a. Pito w te gen yon zam, menm jan avèk lòt mesye yo fè l la. Ou panse ke se yo menm sèlman ki kraze peyi a? Non, nou tout gen tò.

Pafwa, mwayen pou kontre, men pafwa tou se eksprè nou fè. Paske lekòl yo, yo gen yon fon ki revyen avèk yo. Si ou pa peye. Pwofesè a tan gen bagay li pa ka reponn avèk bezwen fanmi l. E genyen mezanmi se sa yo fè kòm pwofesyon se sèl ansenye. Mezanmi nou tout gen tò. Tout moun an tò. Nou tout responsab sa ke Ayiti ap viv jodi a. Soti de paran jisko leta. E leta a nou kapab di se direksyon yo. Se minis edikasyon an. Hum! Antouka mesye, dam, nou merite al nan leta wi. Pou di tò nap fè peyi a nou merite al nan leta. Pou edikasyon nap bay ti moun yo an franse epi yap panse an kreyòl la. Jounen jodi a m toujou di l m pa ka yon pèp venkè map kite yon pèp venki ekri istwa n sa ne se fè pa. Nap toujou di ke. Se yon po fig mu ki te anba pye l li glise l tonbe men l pap janm di l ke nou te batay arach pye pou n te gen lendepandans nou. Lè frè enstitisyon kretyèn nou responsab mèsye dam lè FFIC ti moun yo ap panse an kreyol jan yo dil la epi sa yap mete yap mete nan franse wi an kreyol wi e pou timoun nan oblije e fòsel poul pale franse mesye dam gen de lè timoun nan konn bagay la an franse a pou tèt li bliye yon mo epi li paka konpoze wi. E sa k fè m toujou di tout elèv mwen ke le plis enpòtan se fè mesaj la pase, se mo kle yo. Paske souvan fwa franse a konn kale nou anpil e sitou lè n ap konpoze nan angle, nan espanyòl. w ap panse an kreyòl pou w tradui l an fransè epi pou w mete l an espanyòl oubyen an angle ankò. Mezanmi sè ditò! Se lan lang vènakilè a, se lan lang manman n ak papa nou an edikasyon te fèt, sè le kreyòl. E jounen jodi a, si yon moun pa pale fransè pou Ayisyen, li pa konn anyen. Epi se manti. Se manti. Antouka, edikasyon sa a. Ou menm ki se reprezantan Ou menm ki se reprezantan Nou nan sistèm sa a Ou gen anpil bagay pou n fè Ou menm paran Ou gen anpil bagay pou w fè Ou menm direksyon Ou menm direktè Ou gen anpil bagay pou w fè Ou menm elèv Ou gen anpil bagay pou w fè Ou menm pwofesè Ou gen anpil bagay pou w fè Paske ledikasyon elève yn nasyon. L'éducation élève l'homme à la dignité de son être, à la dimension de son être. An tou ka, mwen menm, mwen fè devwa mwen. Ou menm fè pa w la. Avan nou tèmine, pa bliye zanmi mwen menm kap gade emisyon, pa bliye like, abone, pataje avèk yon zanmi w. Paske se youn nan fason kapab ede nou grandi. Ede emisyon sa, Clinique du Doigt, rive kote l dwe rive a. Paske pèp la bezwen sa. Pèp la bezwen yon moun pou ki konsilte l an dwa, nan domèn jiridik la. Enben nou la a. Clinique du Doigt. Like pataje Voye yon zanmi w al swiv emisyon an Al swiv paj Deezer magazin nan Jan m sot di l la paske se youn nan meyè fason ou kapab ede m De se fè nou pral pliye bagaj Jan nou te pale li deja nou te pale de edikasyon E nou di edikasyon se li menm ki se baz yon nasyon. E nou di ke nou pale osi de responsablite pwofesè yo, responsablite elèv yo, responsablite paran yo, e responsablite Leta. Ebyen, tan an vini pou m bliye bagay, m panse ke mwen menm Mèt Rochal, n ap wè m pou yon pwochèn videyo.